Bonswa! Non mwen se Maristua Noël e jodi a mwen gon kesyon pou ou. Travay ou gen kounye a, èske li pral benefisye pitit ou, pitit pitit ou, pitit pitit pitit ou apre ke ou ale? Mwen te konn travay pou Harvard. M te konn bon travay, m te gen bon pay. Epi, m pèdi travay mwen an. Lè m pèdi travay mwen an, mwen pa t gen yon plan B. Ou sipoze gen yon plan B. Ok? Èske w renmen chak maten leve al pran tche pou blan an? Eske ou gen yon biznis, biznis la pap travay byen, li pa byen mache. Epi ou santi ou plis ke yon esklav pou biznis la den mèt biznis la. Eske sa ke biznis ou a ap ba ou chak mwa, eske lè ke ou ale, li ap ka Eske sa ke biznis ou a ap antre chak mwa lè ke ou ale eske lajan sa ap ka sipòte pitit pitit pitit ou. Sa rele generational wealth sa vle di de jenerasyon a jenerasyon ou ka bati lajan biznis kounye a so menm si w ale ou ap gen yon legacy Ou ap gen libète pandan ou la, timoun ou, pitit pitit pitit ou ap gen libète tou. Mwen vle montre ou kòman pou jwenn libète sa. Mwen gen yon kle ke m ap ba ou. Kle sa, li ap montre ou kòman ke pou ou fè biznis ou sou entènèt sèlman. Ou jis gen yon laptop nan men ou, ou gen Wi-Fi, ou gen telefòn ou, That's it! Se sa selman w bezwen pou w ka kòmanse on biznis sou entènèt, grandi biznis la, epi tou wè lajan ap antre. Ou ka achte machin ke w vle, ou ka achte kay kote w vle, ou ka ale nan vakans lè ke w vle. Kòman? Mwen fè w masterclass. Masterclass la, li focus sou Amazon. Vann sou Amazon. Amazon te pran 30 ane anvan ke l te fè vrèman benefis. Men, kounye a, lè ke nou ap gade Amazon, Amazon, lajan ki ap antre a, se gwo lajan. Se sa nou vle. Nou vle antre gwo lajan tou. Gade, pandemic pase, covid 19 pase, Si ke ou te nan sitiyasyon ke le penèy pase, ou pat konn kisa pou te fè. Travay ou pèdi travay ou. Biznis ou pat mache byen. Kounye a, se pi bon tan pou ou pran san ou pou panse pou kòmanse on biznis sou entènèt. Tout moun ap fè l. Blan ap fè l. Yo fè anpil lajan. Nou menm, poukisa nou pa fè l tou? So, poutèt sa, mwen fè klas la an kreyòl ayisyen. Kreyòl pale, kreyòl konprann. Kiyès mwen ye? Non m se Baristy Anuel, jan mwen di. M te fèt Pòtoprens, Ayiti. Mwen vini Ozetazini lè m te gen prèske kenzan. M rete Boston, m tou rete Boston toujou. Fanmi Boston. M'ale nan kolèj, m'ale nan high school isit, m'ale nan kolèj isit, epi tou mwen ale nan grad school. M pran yon master degré nan afè regilatwa. M travay pou Harvard, m pèdi travay mwen, lè m fini pèdi travay la m pa t konnen pou m al, ki kote pou m al ankò. Ok. Men, plis ke 10 ans de cela, m te gen biznis mwen, m te gen magazin mwen, li te vrèman success, epi tou, mwen jis te deside ke m te vle pran, pran, pran degre, m te vle retounen pou m te ka gen yon steady paycheck. Kounye a, sa pa p janm pase ankò. Poukisa? Paske lè ke m te vin pèdi travay mwen nan Harvard, ou konn sa m fè? Mwen fè rechèch ki sòt de biznis pou mwen kòmanse. Mwen pa t kòmanse yon biznis ki se sèlman sou entènèt, men mwen te kòmanse yon biznis Toy Chair ke anpil moun te vin tounen kliyan m. Biznis la fè byen, biznis la mache byen. So, pandan pandemic la, mwen kontinye grandi biznis la, men mwen fè plis bagay sou entènèt. Kounye a, mwen fè plis lajan pandan covid ke mwen te fè avan covid paske mwen fè tout bagay sou entènèt. Sèlman sa ke mwen bezwen pou mwen travay se jis yon laptop, telefòn e WiFi. Mwen fè yon masterclass e masterclass sa se kle sa mwen ap ba ou pou ou menm pou fiti ou. Mwen pale de marketing, tout bagay mwen fè, mwen gide, tout bagay mwen gide ou step pa step Kòman ke pou ou jwenn tout enfòmasyon ke ou bezwen pou w ka kòmanse biznis ou sou entènèt. Si w gen yon biznis deja, ou vle biznis la vin grandi plis, e ou pa vle pou ou stuck nan yon sèl kote, klas sa ap benefisye w anpil. Si ke Ou Santi ke ou pa bezwen klas konsa paske ou gentan gen tout sa ke ou bezwen, mwen vle di on pawòl. Eske sa ke ou ap fè chak jou yo, eske yo pral ede pitit pitit pitit pitit ou? Si ke travay ke ou fè kounye a, or biznis ke ou fè kounye a li pa fè sa, Klas sa se pou ou. Moun ki milyonè, ki bilyonè kounya se entènèt, vann sou entènèt, entènèt biznis ki vrèman popilè, ki vrèman fasil paske yo fè lajan yo pandan ke yo ap dòmi. Se sa mwen vle pou ou. So se poutèt sa mwen fè masterclass sa pou ke ou ka fè lajan tou menm jan an pandan ke ou ap dòmi. Masterclass sa mwen mete anpil eleman ladann pou gide ou. Paske anpil fwa lè ke mwen te fè kòmanse mwen pat gen gid sa yo, mwen vle ke ou menm ou genyen yo. Masterclass sa se on klas ki ap ba ou tout fondasyon ke ou bezwen pou w kòmanse biznis ou, pou ke ou grandi, pou ke ou ka fè anpil lajan, pou w ka vin plis endepandan. Pou jwenn masterclass la, li sou www.maristuanoel.com Website sa ou ap jwenn anpil resus pou gratis. Men, masterclass la se li menm ki ap kle pou avni ke ou bezwen pou tèt ou, pou pitit ou, pou fanmi ou e pou pitit pitit pitit pitit ou. Si ou se yon moun tou ki renmen bay leson, ou vle aprann nan men mwen kòman pou ou fè master class pa ou, mwen ap ede ou. Sèlman voye yon email ban mwen sou hello at meurystuartnoel dot com epi tou mwen ap pale avew. Mwen konnen ke si ke ou achte masterclass sa ke ou ap wè on bon chanjman nan tout sa ke ou fè. Motto mwen se wealth and health. Poukisa? Paske mwen kwè ke si ke ou gen sante ou, ou ap toujou gen lajan. Kounyeya, pandan ke ou gen sante w la, petèt ou ka pa gen sante w san pou san, se tan sa kounyeya pou kòmanse fè demach pou ou grandi tèt ou, pou grandi pòch ou e pou grandi avni fanmi ou. Mèsi.